milite nan plenn nan, nan peyi Dayiti, ki pral bay pwendvil, ki pral bay avil de pwoblèm ensekirite sa a k ap taye bil peyi a, tandiske mesye Ariel chita kwaze de bra l ap gade tout moun ap mouri, tout moun ap kouri kite kay yo. E nan peyi Dayiti, patikilyèman Pòtoprens, Matisan, Gran Ravin, Kwadèboukè, Latibonit, ki se ka Youri Latorture li pa fè anyen. Zafè ensekirite nan peyi Dayiti s on pwoblèm tèt chaje. Pèsonn pa epanye ki lage tout kouch moun nan sosyete sivil la ak dlo nan zye. Bandi san fwa yo pasi pala nan fè kidnapin, tiye, vòlè nan divès zòn Leta ayisyen, Doktè Ariel Henry, chita l ap souse, l ap fè pale de li. san fè anyen pou ta bay pèp la yon ti bout sekirite ki pa bezwen gran dyòb leta ki se sa sèlman l bezwen. Ann tande Thomas Vignel ki t ap bay manb sdp ki te bay ad pwendvi l ki te fon ti pale avè nou nan yon entèvyou

Sot de mizè rere jodia vu ak movèz gouvenans mwen kwè ke se vrèman yon plèzi pou nou kapab fè ti pale sitou sou sa ki konsène peyi dayiti. Mwen tande kesyon sa ki se yon trè bèl kesyon e m kwè se yon kesyon chak moun ta bezwen di tèt yo ki repons yo pral jwenn nan bouch Thomas Vicknel ki se yon militan angaje Yon moun ki ofri vi l menm an oloukost pou wè kòman yo kapab li te kapab ede peyi sa sòti la e pou l pa t menm rive la men se byen malere e fòs mwen pa sifi e nou wè se vè efondreman total peyi a ap vanse e n pa santi gon veleyite bò kote gouvèneman an plas la. pou m pa di Leta dan lansanb, pou kapab stope sa. Kesyon an se, kòman m konprann ensekirite a e kòman m konprann tou sitwayen yo k oblije ap kouri pa pil e ak pa pakèt pou y al chèche yon mwayen de sovtaj nan peyi etranje. E ou pale de kesyon paspò a. Fedne fòk mwen di w pou nou pat rive la premye bagay nou te bezwen nou te bezwen yon gouvèneman ki fò e gouvèneman ki fò a fòs li se pa nan gabari chak sitwayen ki ta fè pati gouvèneman sa a. Se pa nan èske moun sa a te senatè, l te depite, l te majistra, l te minis deja, men se plito se de moun ki konprann sosyete, de vrè patriyòt, de moun ki konsyan ke yo apatyen a yon peyi, ebyen pou yo te prime enterè peyi a sou enterè pèsonèl yo. Ebyen la ou ta pral wè. Se de moun ki t ap panse pou byennèt kolektif. Se de moun ki t ap panse pou timoun kapab al lekòl, ki t ap panse pou tout moun jwenn mwayen, bon jan mwayen lojman pou yo kapab viv alèz. Se de moun ki t ap panse avèk ki sa moun ap manje, ki sa y ap bwè. Men se byen malere, nou gen yon pakèt moun nan sosyete a, yon pakèt sektè menm pou m ta ale pli laj, ebyen ki jis. gade pwòp tèt yo sèlman, men ki pa janm di yo pap viv pou kont yo nan sosyete a gen lòt moun fòk yo voye je gade l. E ensekirite a se movèz gouvènans ki anfante l. E movèz gouvènans lan li pa sòti lòt kote, li sòti apati de ki moun k ap dirije w. Ebyen, jodi an, se nòmal. Lè moun nan gen Kanaran, li gen Jerizalèm, li gen Koray, li gen Seslès, li gen Onavil, li genyen Chada, l gen Bon Repo, l genyen Site Solèy, li genyen Matisan, Dèlma 2, li genyen Solino, ebyen pou wè. Tout zòn sa yo, yo gangrene avèk gang. Ou wè tout zòn sa yo, ou santi se gang k ap dirije peyi a, pase nan tout blòk, nan tout zòn ou pase, se yon kò gang ke ou jwenn. Men kiyès ki t ap pote solisyon an? Se Leta. Men si Leta a pa gen kapasite, si Leta a pa konprann sa k rele gouvènans, si Leta a pa konprann enpòtans sitwayen l, men se nòmal. E avan m rive nan kesyon paspò a, nou ka gade plizyè paramèt anplis. Nou ka gade, pa egzanp, lè sitwayen an l ap viv nan yon anviwònman, pitit li bezwen al lekòl, ensekirite fè l pa ka ale. Lè w gade, moun nan li nèk leve, se leve l leve l wè l gen yon enflasyon k ap moute a yon echèl galopant. e sou li. Lè moun nan gade li wè l gon tod kwasans ki a mwens ke 2 pousan. Li gon pouvwa dacha ki bese a 1 pousan. Li genyen yon tod chomaj nan peyi l ki a plis ke 85, 86 pousan. Li gon defisi bidjetè ke l ap sibi chak sou chak peryod fiskal. ki toujou monte a plis ke 40, e dènye a m kwè l te menm rive nan 56 milya de goud. Nou gen yon dèt ekstèn ki monte a plis pase 4 milya de dola, en, e tout sa yo ou pa santi Leta a anbrase yo. E sa yo se nòmal pou l gen de konsekans sou sa n rele panse sitwayen an. Poul di tèt li kèt peyi sa a li envivab e lèw gade pou wè gang epapiye tout kote moun nan paka mache li pral legliz ak kè sote li nan mache a ak kè sote tout sa lap antreprann se ak gwo kè sote lap fèl men lojik poul oblije kouri al chèche yon paspò poul retire kòl nan peyi sa e nou ka ale pli lwen se si se te de senp sitwayen ki tap fèl. Nou tap di a bon se kèk e se senp sitwayen e men tèt pansant pey e sosyete a li toujou la. Men lè w gade pou wè se nan inivèsite a moun y ap sòti. Lè w gade pou wè se de pwofesè ki ki t ap anseye nan filo, nan reto, nan segond se yo menm k ap kouri jodi a. Lè w gade pou wè se de jij k ap kouri e sa ki pli grav la ou jwenn Polisye yo ap, kòm m ta di w sa, yo kouri ak yon vitès ki bokou pli fò toujou. Pase ou wè, yo menm, Leta a menm mete kondisyon pou polisye yo fè paspò pou yo ka kouri. Sa vle di se yon siy klè ki montre w Leta ke nou gen la a, li pa sousye de sosyete sa a. Se pa pou Ayiti l ap travay, men se plito li kapab genyen de lòt antite l ap sèvi. Men anpil moun di pwoblèm gang nan se bon e son pwoblèm deta piske jan yo konn ap gade moun ki ame yo ki pa menm pafwa pa menm ka manje menm men tandiske l gen yon gwo zam nan men l e li pa menm gen mwayen tou pou l ta fè kòmand sa alechèl entènasyonal ki sa w konprann eske se yon ensekirite pwograme vre jan anpil moun di l la? Mwen ap pran M ap pran anpil prekosyon pou m pa rantre nan yon lojik ke de manipilasyon m wè k ap fèt bò kote anpil gang tou ki di w e se moun ki ba yo zam nan. Non, mwen m pa kwè se tout gang yo e se tout zam moun bay gang. Pase si n ap kalkile lè volim kidnaping nan ap moute, Nan nivo sa a, li lojik pou nèg la jwenn kòb pou l achte zam. Men kounye an la, kesyon ke mwen menm mwen ta renmen poze, pouvi ke Ayiti gen sanksyon zam o nivo Etazini, kòman fè 98 pou san zam k ap rantre nan peyi a se Ozetazini yo sòti? Se kesyon sa a m ta renmen poze. E lòt bagay ankò. Map mande kote prezans leta pou kelkeswa fòm nan pou tout moun sa ame nan yon peyi. Mwen menm Fedny map onèt nan sa. Mwen pa kwè se Ariel oubyen se lòt se tèl minis se tèl senatè ki oblije te mete zam nan men moun. E m p ap di tou Ariel al mete on baz gang tèl kote. Men, n ap dakò, sa m ap di a lojik, Ariel kosyone l, Ariel aksepte l, Ariel vle l. Pou ki sa k fè m di l vle l? Paske monopòl vyolans lan, ou mèt tande kèlkeswa sa gang nan ap di a li ye a, sa l panse l ye anplis ke sa l ye a, se manti. Monopòl vyolans lan se nan men leta li ye. Men lè w wè on leta fèmen je l sou tout aksyon malvèzasyon sa yo, sou tout bagay ak kòman n t ap di sa e ak imoral sa yo, ak anti sosyete sa yo, se paske l gen enterè nan fonksyònman gang yo. Mwen di l wi, li kab se pa yo menm ki achte zam bay gang yo. Li kab se pa yo menm ki kanalize gang, kòman n t ap di sa? ki moute tèl gang tèl kote. Men sepandan, fòk nou dakò, si Leta a, si gouvèneman an, bon m prale pli lwen, m pap di Leta non, m ap di gouvèneman an plas la menm, si l pa t gen enterè nan sa gang y ap fè a, li pa t, yo pa t ap janm gen ase de fasilite pou yo fè l. Non men nou gade la, selon repons ke ou bay la, se ke popilasyon ayisyèn nan eske nou kapab di li gen rezon lè li kite lakay li pa mas, pa pile pa pakèt la, la li nan yon imigrasyon yo pou li fè paspò pou li oblije kite peyi a?
Mwen gen dwa pa ba yo rezon a san pou san. Pou ki sa? Paske lè ou gen peyi ou. Premye bagay pou di tèt ou se pa al kanpe nan pozisyon pou ap di ou ap wap fè de ou yon silans konplis. Se pou w denonse, se pou w batay ak tout souf ou, ak tout nanm ou, ak tout zo w, ak tout chè w pou ke ou defann tèritwa w pou l pa oblije livre a de vwayou, a de kriminèl. Men, dotre pa. Mwen m ka pa ka di non. Poukisa? Paske si mwen gade moun Kanaran yo, yo gen ti kay yo, moun Jerizalèm yo, moun Koray yo, moun anpil nan anpil lòt zòn, yo gen kay yo, yo oblije kouri, se nan galri kay yon moun, se nan yon legliz y al dòmi, nan lakou yon legliz, se nan, genyen menm se nan simetyè menm y al dòmi. Sa vle di ke sa moutre yo parèt enpuisan. Mwen ka toujou kont lefètke yo aksepte. e kowabite avèk malè a, mwen ka toujou kont lefèt ke yo anpil fwa yo fè silans sou pwoblèm nan, men sepandan premye antite m ap bay responsab la se Leta. E lè m di Leta a, patikilyèman gouvèneman an plas la ki pa moutre l gen ni kapasite ni volonte pou l amelyore sa vwa pou l ta eradike. Like klite an kòmantè patajel di kòman w konprann entèvansyon sa mesye Thomas Avignel genyen an konviksyon sa ke l genyen an li di nou lavi pa fini nan yon kesyon ke nou te poze l nou te poze l kesyon ki konsèy li te ka pote pou pèp ayisyen an ak pou leta ayisyen tou pa rapò avèk sa k ap pase nan peyi dayiti a li di nou lavi pa fini se nou menm antanke pèp Ayisyen ki pou rezoud pwoblèm peyi a. An nou mete tèt nou ansanm. Li fè konnen tou aprè anviwon 2 lane gouvènman an plas la, e gen sou pouvwa a ki pa menm legal menm, ki pa yon gouvènman tranzisyon, ki pa yon gouvènman pwovizwa tou. Li di se pou yo jistifye yo echwe nan misyon yo. Yo echwe, yo dwe lage kò yo. Yo dwe mare pakèt yo, lage pye yo. Apre, pou tout kouch moun nan sosyete sivil la chita ansanm pou yo jwenn yon konsansis laj pou kapab mete yon tranzisyon souple avèk de moun, de nouvo moun ki pa menm konn parèt tèt yo nan politik la. pou kapab vin dirije peyi a pou fè eleksyon pou mete yon prezidan nan tèt peyi a pou kapab dirije peyi a ann tande l yon dènye fwa nap re ankò nan yon lòt video. Se di popilasyon an li posib toujou pou nou pran kontwòl sosyete a men premye bagay Se ann kreye kondisyon pou nou ini nou, ann pa kite moun ki fè nou fè nou konnen tout bagay fini, ann pa kite pèsòn kap di nou nou paka nou paka simonte difikilte a ankò, an nou di tèt nou se peyi nou, paske wap kouri lè w prale o Zetazini, wap kouri ou prale o Kanada, wap kouri ou prale o Brezil, men ep pandan ou rive o Zetazini an kounya la. Epi ou ta tande gon gè k pete Ozetazini, kounye a la yo ta, ou ta gen obligasyon pou w oblije tounen pe, nan peyi w. Nan ki peyi w ap retounen? Sa se youn. E lòt bagay, ou rive Ozetazini la, pip la ou poze yon aksyon, e petèt gen dwa pa aksidan oubyen kèlkonk, epi yo ta depòte w. Ki kote y ap depòte w? Sa Ayiti. Mwen menm, mwen m p ap ankouraje pèsonn kouri kite peyi yo. M ap di kèlkeswa moun nan ou bezwen di tèt ou Desalin se te yon moun li te ye menm jan avè w. Toussaint Louverture se t on moun menm jan avè w, e mawon enkoni pou m pa di tout zansèt nou yo, ebyen se te moun menm jan avè n te ye, e yo te konnen de moman ki te bokou menm pli grav ke sa n ap konnen la a, paske yo menm se t on chèn ki te nan pye yo. Nou menm nou gen libète pou nou fè sitting, pou nou fè manifestasyon, pou nou mache, pou nou fè vwa nou pase atravè rezo sosyo, Yo menm yo pa t genyen tout aksè sa yo. Tout sa fèt deja, anpil manifestasyon fèt deja, anpil sitin fèt deja, anpil, e yo pa abouti avèk yon solisyon. Eske se lide ki nan tèt manifestasyon yo ki pèmèt sa? Men, se klè, pase lè w ap fè jan de batay sa yo, e se sa m te toujou di anpil moun, ou pa ka ap mennen yon batay kote advèsè a chak jou sòti, Ou wè 2 moun ap vide pa pil e pa pakèt anba bal epi nou chak jou nap pote tèt nou ale. Pa janm genyen de mezi konsèvatwa ki pran vrèman pou te kontre kare l. E nou sèlman ap aji tankou se ti mouton kap mennen tèt nou labatwa. Se paske batay la pat defini. Se paske nou pat vrèman mete nou nan kondisyon pou ke nou te genyen an reyèlman vre. Men si nou te. Kreye 2 kondisyon. Nou te chwazi moun ki pou a la tèt batay la sou pwofil. Se pat sou sansasyon, se pat sou emosyon. M ba w garanti, yo tap jwenn fòma ki pou ede nou sòti a. Men lè w al gade Fedni pou wè anpil nan moun nou te aksepte kòm lidè nou yo, nou wè moun sa yo, yo gen plis enterè nan sistèm nan. Men la, se la pou n te poze pwoblèm nan. Petwo Challenger yo, gon kote m ba yo enpe tò. Pase lè w te kòmanse yon batay osi vif konsa, yon batay osi enpòtan konsa, yon batay vizib konsa, epi pou nèg yo aksepte, w al kite 2 moun ki gen 2 anbisyon politik pèsonèl, nèg yo pran l, epi nou menm nou fè silans, swa chak moun al chèche yon gwoup ke yo apiye bò kote l, epi nou kite batay la bay politik. Men se nòmal, politik la l ap toujou vize pouvwa l. Ok, politisyen ap toujou vize pouvwa, men ou menm etanke Petro Challenger, ou menm etanke militan, ou menm etanke sitwayen, se pa pouvwa k ap priyorite w, men se pito se bòn mach peyi a. Jodi a li men sa k dwe fèt. Se sitwayen yo ki pou degaje yo kou mèt Jan Jak. Ke se, pa egzanp ou gen inivèsite a la, li gen gwo kontribisyon l kapab pote. Mwen m pa pral mande pou yon sektè politik al pran sa map di a an chaj. Poukisa? Paske depi nèg la se lidè politik, li gentan genyen sa yo rele yon anbisyon pouvwa ki gentan a yon nivo trè relve. Ebyen, li pap janm kapab kanpe nèt vrèman. Men si nou genyen inivèsite a la, nou sipoze ka konte sou li. 5 moun nan inivèsite a mache, yo rankontre tout sektè yo. Men lè sa, se 2 moun ki kredib, 2 moun ki onèt. De moun ki pa gen anyen pou yo repwoche yo nan sosyete a, yo mache rankontre sektè yo youn pa youn e poze pwoblèm nan. E pandan y ap fè sa, y ap kreye kondisyon pou yo mennen yon kanpay de sansibilizasyon, de motivasyon nan tout sosyete a. Mwen menm, mwen gen garanti li poko two ta pou nou jwenn yon vrè konsansis. E Fednie, m ap di sa e m ap redi l ankò, Ariel a fè 100 tan la. Lap toujou menm jan an okontrè se pi mal li ka pi mal menl pap janm ka pote ankenn solisyon paske Ariel li menm li se pwoblèm nan mwen pa gen pwoblèm avèk yon konsansis laj avèk Ariel ou san Ariel mwen m sèlman bezwen yon konsansis patriyotik E anndan konsansis patriyotik la, m pa bezwen konnen èske moun nan te phtkis, èske moun nan te lavalasyen, èske moun nan te OPL, èske l te sdp, èske l te pitit Desalin. Men nou bezwen yon konsansis laj ki pou di men kiyès n ap mete kòm prezidan, men kilès n ap mete kòm premye minis, men kilès n ap mete kòm minis, men kiyès n ap mete kòm direktè jeneral, epi men ki mezi nou pral mete Pou ke pa gen 2 potven ki ap k ap fonksyone anndan tranzisyon sa a. Paske jiska mentnan apre asasina Jovenel nou poko janm rantre nan tranzisyon. Paske lè n pale de tranzisyon sa k ap fèt la la nou pa ka rele l tranzisyon. N ap sèlman di se yon gwoup moun ki pran leta a pa lafòs, Ebyen ki jis ap mennen peyi a ala deriv. Se sa nap sèlman di paske pa gen ankenn aktif, se sèlman pasif yo nap konstate, se pasif yo nap sibi, ebyen jodi a la son vrè konsansis laj, mwen pa di men kiyès ki dwe nan konsansis sa, se tout moun ki ka pote yon kontribisyon pote l, men sèl sa pou nou evite, se pa pil moun. Hein? Se pa pil moun pou n al ranmase e pandansetan pou n pa priyorize sa n rele le patriotisme. Se pa pil moun pou n al ranmase pou n pa priyorize konpetans. Se pa pil moun pou n al ranmase pou n pa priyorize volonte. Jodi a, se sitwayen yo ki dwe antre nan konsyans yo pou yo fè yon depasman de swa, pou yo di tèt yo, Ariel pap ka drese bak sa a, e l deja rive nan non retou, ebyen se yon vrè konsansis laj, m pa di konsansis la dwe ekskli Ariel ankò, m ap redi l, men sepandan fòk gon fòmil pou l patisipe ladann, men se pa otou de li pou li. Otan de fwa l fèt konsa, se otan de fwa l ap fè defo. Jodi a, ankenn sektè politik p ap ka mennen yon konsansis. Men se de moun ki pa gen de gwo anbisyon politik ki pou pran responsabilite. Avèk yon angajman ke yo pran, yo p ap kandida nan pwochèn joute elektoral yo, e ni yo p ap chèche gen enfliyans sou tranzisyon an, yo p ap, kòman n kab di sa, al rantre. e pran pòs tou nan tranzisyon an, ebyen lè sa a, n ap evite konfli denterè a, ebyen n ap ka rive avèk yon vrè konsansis. Konsansis la va di, konbyen minis n ap bezwen, ki, kòman n ap plase direktè yo, ki enstitisyon kraze la jodi a yon nèg ki pa eli ap ka rive remete kanpe, sa l pa ka remete kanpe pou nou ale vè eleksyon rapid pou nou sove peyi a. San kwa. Pa gen okenn pòt de sòti ankò e fedmi. Eske nou ka fèl san èd entènasyonal la? Paske pou anpil moun se entènasyonal la ki kenbe Ariel sou pouvwa jiska prezan. Bon an prensip nou pa ta sipoze pale de entènasyonal nan sa ki konsène peyi dayiti. Poukisa? Paske ayiti son peyi, li gen son nasyon e yon nasyon libre, yon nasyon e kote gen yon pakèt moun ladann, Se nou k ta sipoze pran responsabilite pou nou fè de bagay. Men pouvi ke nou te kite twòp lese ale, nou te gentan bay blan twòp priyorite e nou menm konstwi l kòm yon monstr mete anfas nou, ebyen mwen m kab toujou di, m kab toujou di fòk nou jwenn yon fòma pou nou rive pale ansanm avèk blan an, paske nou pap viv an vaz klo tou. Ok nou pap viv an vaz klo e nou pa oblije al di pou nou pral an faz blan non e se pou nou jwenn yon fòmil pou nou pale avèk yo pou nou kapab defini kèk bagay ansanm avèk yo epi pou nou di yo men limit yo menm jan nou menm nou gen limit nan zafè pa yo epi pou nou chèche fòmil pou nou sòti a pou nou jwenn pòt de sòti a men se pa blan kap ba nou l e se menm jan tou m tande gen anpil moun kap di se militè etranje k kapab vin pasifye vin fè sesi vin fè sela no Si pa gen volonte, an Ayiti pa gen anyen kap fèt. Si gouvèneman an plas la pa gen enterè nan sekirite a, pa gen ankenn fòs kap ka vin bay sekirite. Si, pa egzanp, antite tou kap mennen e de fòs vini nan peyi a, li pa gen enterè ladan l, pa gen anyen kap chanje. Se poukwa, mwen menm map di l, se sitwayen yo ki pou rantre nan yon kanpay de sansibilizasyon. Ann pa, ann pa lèse di nou bay vag. Ann pa bat ba devan fòs fè nwa a. An ni nou pa oblije al fè en al fè kòm tap di sa enpridans tou pou nou di nou pral afwonte gang non nou pako rive la men fòk gon fòmil pou nou konnen kòman nap rive pasifye peyi a paske peyi a paka kontinye kotel prale a mwen pa konnen eske se lajistis eske se lapolis eske tou se yon fòmil de reyensèsyon ke nou pral mete ki fyab e ki serye ke nou pral mete an plas pou nou kapab rezoud pwoblèm gang nan, sa a m pa konnen l. Men fòk nou jwenn yon fòmil. Pase Ayiti pa ka kontinye la a. Timoun yo bezwen al lekòl. E mache yo bezwen fonksyone byen. E kretyen yo bezwen al legliz. Ougan yo bezwen kapab bay randevou avèk nenpòt moun k ap soti nan nenpòt peyi pou vin fè sèvis lakay yo. Ebyen si pa gen sekirite, pap gen sa yo. Touris bezwen ret, nou bezwen retounen nan sit touristik nou yo ankò. Ebyen fòk touris ka rantre, fòk dyaspora ka vin envesti. Afè jodi a depi moun nan li fè sa l mete yon ti babèchòp epi yo gentan kidnape l la, fòk nou mete yon fen avèk sa. Fòk nou di tèt nou se peyi n ap fè, ebyen fòk nou kreye estrikti. Pou. Bon konsèy mwen pou popilasyon an map di yo e lavi pa fini kontrèman avèk anpil moun petèt ki enkilkel nan tèt yo nan enterè yo kont yo menm kap tande pawòl sa chak jou a lavi pa fini e se nou k pou rezoud pwoblèm nan e pou nou rezoud pwoblèm nan Se kòmanse pale ansanm avèk zanmi k bò kote w la. Se kòmanse ankouraje l. Se kòmanse di l nou kapab la. Epi kreye kondisyon pou nou pou n pwouve ke nou kapab vre. E konsèy mwen pou gouvèneman an, m panse aprè anviwon aprè anviwon dezan, fòk yo konsyan ke sa k la a depase yo. E youn nan rezon majè ki fè l depase yo, se paske yo pa legal, sa tout moun konnen l, e yo pa gen okenn baz lejitimite ki pou soutni yo. Pase kòman, se yon pouvwa k ap jere pa ti zanmi, pa yon ti gwoup, epi chak moun ap chèche mwayen pou yo fè plis kòb, pou yo jwenn plis kontra, ebyen sa vin rann ke ilejitimite pouvwa a parèt vif. E lè otan de fwa yon pouvwa otan ilejitim, e l deja pa legal, se otan de fwa l p ap ka aji. lap toujou nenpòt antite ap toujou bezwen e kòman tab di sa gen men miz sou li ap toujou gen yon fason pou pou telegidel pou pilotel men si li li pa legal menl gen lejitimite ebyen avèk fòs lejitim kel genyen gon seri de desizyon lap ka pran yo e se poukwa mwen menm map di e moun ki la yo bon mtande yap pale de akò 11 septanm kite la kraze. Yo vin avèk yon swadizan akò kosmetik 21 desanm. M ap di yo, ann pa jwe, ann pa fè jwèt avèk, kòman n t ap di sa, avèk popilasyon an ankò. Nou fè twòp jwèt avè yo. Nou pase yo nan betiz twòp. Nou, kòman n t ap di sa, nou pran anfan Bondye yo pou kana sovaj twòp. An nou di tèt nou sa n ap fè a la, menm nou menm nou konsyan l p ap bay rezilta, ebyen pou n aksepte pou nou rebat kat la totalman, Pou nou kapab bay chak moun plas yo. Mwen m pa di kont entèl ni kont untèl. M pa di ni kont ni sektè ni pou yn sektè yon sektè. Men m ap di de preferans se tout antite nan sosyete a ki sipoze bay avi yo, ki sipoze bay mo pa yo pou ke nou kapab jwenn yon vrè konsansis laj pou nou sòti. Panse ke Ariel ap ka drese sa pandan l gentan nan non retou a, M panse se on blag li ye. M panse se pran les enfants du Bondye pou kana sovaj. An nou di tèt nou, moun sa yo yo pa kapab, ebyen nou kab toujou konsète avè yo paske se yo menm ki au timon des affaires de l'Etat, men yo pap ka mennen yon tranzisyon pou kont yo. Dakò zanmi m, Fednie Focus kontan pale avè w. Bon, se te yon plèzi tou e m ap pwofite salye tou no konpatriyòt de lòganizasyon sdp ki se antite ke mwen menm mwen fè pati, e m ap salye e gwo gwo efò sa a ke yo fè, kote yo di tèt yo se pa al kouri dè pouvwa, se pa al kouri dè fè lajan fasil nan pouvwa, men pouvi ke yo te siyen yon akò, ki se akò 11 septanm nan, epi yo wè l p ap bay rezilta ke yo te swete a, Ebyen depi byen dè tan, depi nan mwad jwen, yo aksepte yo sòti ladann kote yo ekri Ariel fòmèlman yo di yo pa avèl, yo ekri e Ricard Pierre ki te reprezante yo a sèt epòk, yo di Ricard li pa reprezante yo ankò se poul demisyone e yo ekri entènasyonal la yo di e entènasyonal la yo pa nan akò Ariel la ankò ebyen yo fè yon nòt de près e plis yon konferans de près kote ke yo pa la nasyon an, yo moutre l yo pa nan akò 11 septanm nan, yo pa nan pouvwa sa a menm, ebyen jodi a m ap di e zanmi sdp yo, an nou mete javlo nou sou nou pou n kontinye batay pou byennèt kolektif la. Mèsi bokou.